Mesure, Mesure nou di ke se yon sòt de dekoupaj, yon sòt de separasyon yon mòso de mizik an plizyè pati egal. Moun nan k ap ekri patisyon de mizik lan, lè l fin trase pòte an, li fin mete kle l, mennan li dwe separe pòte an an plizyè pati avèk yon seri de bar ke nou rele bar de mesure. ok. Sa yo rele barre de mesure. A la fen, an n ta imajine ke la se fen mizik lan, ebyen dwe gen yon double barre. Double barre lan li menm li la pou make la fen de la mizik. Nan porte sa, an n ta di ke sa se yon mizik nou pral ekri, ebyen la, konbyen mezi mwen genyen? Mwen genyen 1.

Poukisa nosyon sa li enpòtan? Se paske chak mizik ke n ap gen pou n egzekite, li ekri sou yon mezi. E sa fè anpil tò lòske w ap chante yon mizik ou pa respekte mezi lan. Li pa bon ditou e sa fè dèfwa moun k ap chante a li yon bò, moun k ap jwe mizik lan li yon bò. Gen plizyè tip de mezi.

Les mesures a 4 tan. Menna wap poze kesyon koman m ka fè konnen mwen anfas yon mizik a 2 tan, yon mizik a 3 tan, yon mizik a 4 tan. Ebyen sa ka pèmèt ke ou konnen men ki mezi mizik lan, se yon fraksyon oubyen yon lèt ke w pral jwenn apre lakle. Pa egzanp, pou la mizik a de tan, w ap jwenn le pli souvan yon fraksyon de ka. Depi w wè yon fraksyon de ka nan yon kòmansman yon mizik, ebyen sa di m ke mizik sa li a de tan. E le fè ke mizik la a de tan, sa sa eksplike? Sa eksplike ke nan chak mezi yo, mwen dwe genyen yon ansanble de figi de nòt ki egal an tou a de tan. Pa egzanp, mwen kapab genyen la blanch. si m gen yon mezi a 2 tan la, men le fè ke m gen yon blanch la, mezi sa li konplè, li satire, m pa ka mete anyen ladan l ankò. Li pa ka pran ni figi de nwa, ni figi de silans. M ka jwenn 2 nwa, 1 plis 1 ban m 2. M ka jwenn yon nwa avèk 2 kwoch. Mwen ka jwenn yon nwa avèk yon soupir. Men lesansyèl, le fè ke son mezi a 2 tan, 2 ka, Ebyen, mwen dwe konnen ke chak mezi yo dwe egal a 2 tan. M pa bezwen konnen ki figi de nòt oubyen ki figi de syans ke m ap jwenn. M pa bezwen konnen ki kantite tou m ap jwenn. Men sa ki enpòtan, menm si m ta jwenn on sèl oubyen m ta jwenn 2, 4, 6 figi de nòt nan yon mezi, le fè ke se yon mizik a 2 tan, fòk ansanble de figi de nòt sa yo, lè m adisone valè yo, li kapab ban m 2 tan. Tandiske, pou mezi a twa tan, li reprezante pa yon fraksyon twa ka. Depi m wè twa ka nan kòmansman yon mizik, ebyen la a, mwen gen yon mizik a twa tan. Sa vle di chak mezi yo dwe gen antou twa tan. M kapab gen yon blanch, yon soupir. M kapab gen twa nwa. M kapab gen yon blanch, yon soupir, yon nwa, yon soupir, yon nwa ankò. M kapab gen 6 kwoch. Ok. M kapab gen yon demi poz avèk yon nwa, yon demi poz avèk 2 kwoch. Kèlkeswa kantite figi de nòt oubyen figi de silans ke m ap jwenn nan chak mezi, lè m adisyone yo, fòk ke yo kapab ban m an tou 3 tan. M pa ka jwenn nan yon mezi 3 tan e demi, 3 tan e ka oubyen 2 tan 3 ka. Non. Fòk tout mezi yo egal. Antre yo. Sa se pou mizik a twa tan. Pou mizik a kat tan, ebyen li menm li kapab reprezante pa yon fraksyon kat ka, oubyen m ka gen tou yon chif kat, oubyen m kapab jwenn yon letre se. Nenpòt nan sa yo ke m ta jwenn nan yon mizik, ebyen li esplike m ke mwen gen yon mizik a kat tan. E antank ke mizik a 4 tan, mwen kapab gen 2 blanch nan yon mezi, paske chak blanch nou egal a 2 tan, 2 plis 2 banm 4. M kapab gen yon wonn tou kou. M kapab gen yon blanch 2 nwa, mwen m kapab gen 4 nwa, eksetera. M kapab gen yon demi poz yon blanch, m kapab gen yon demi poz 2 nwa. Li esansyèl fòk ke tout figi de nòt ke m pral jwenn nan mezi sa a, fòk yo egal a 4 tan. Se sa. Kesyon nosyon, alò nosyon mezi lan li vas anpil. Nou jis vle wè sa jodi a. Gen lòt bagay ke ankò n ap gen pou n wè. Men sa m te vle n konprann nan pati sa, m vle n konprann lè nou pale de barre de mesure ki sa l ye, lè nou pale de mesure nou di w ki sa l ye, e lè nou pale w de double barre de mesure nou di w ki sa l ye. Barre de mesure lan se yon ba ki la pou separe pòtè an plizyè pati egal e chak pati sa yo, yo rele yo mesure. On premye mesure, on mesure, on mesure, on mesure, on mesure, on mesure. E double barre de mesure lan nou di se lè ou rive nan fen mizik lan, ebyen double barre lan li la pou di ou ke mizik lan li fini. Se la mizik lan fini. Nou te di gen 2 gran kategori de mezi, lè mezi senp, m ka di yo mezi senp ou mezi binè, nou ka, dezyèm kategori an rele mezi konpoze ou mezi tènè. Nou di jodi a nou rete sou mezi senp yo, nou di gen 3 tip de mezi senp ki plis itilize, se mezi a 2 tan, mezi a 3 tan, mezi a 4 tan. E pou mezi a de tan, nou di sa k ap pèmèt ke w idantifye yo se fwaksyon de ka sa a ke w ap jwenn apre lakle. Depi apre lakle mwen jwenn yon fwaksyon de ka a, ebyen sa di m ke mwen anfas yon mezi a de tan. Depi se twa ka, se twa tan. Depi se kat ka, oubyen yon chif kat oubyen yon lèt se, se yon mezi a kat tan. E mwen di nou ke lòske mwen di yon mizik li a 4 tan, sa vle di, chak mezi yo, yo dwe egal a 4 tan. Ansanble de figi de nòt oubyen figi de silans ki nan mezi sa a, lè m adisyone yo, fòk li ban m 4 tan. Se de menm, lè m gen yon mizik a 3 tan, chak mezi yo egal a 3 tan. Lè m gen yon mizik a 2 tan, chak mezi yo egal a 2 tan. Mwen espeke nou trè konprann sète noksyon e pwochèn leson nou pral wè,

byen metrize sète nosyon de mezi, menm kant ke mwen di deja, gen lòt bagay ankò ki rete pou n apwann de mezi lan, men sa yo se te fondamantal pou n te wè jodi a.